Se se Sodo ak Mibalè ebyen yo tap mande lapè ansanm avèk nèg ak zam yo ki okipe ebyen e son e e kote ke li yo te okipe zòn nan ebyen se anpil moun nan popilasyon ki tap mande lapè ansanm avèk yo ebyen lapolis te ba yo anpil gaz. Na prale dirèkteman ebyen nan lòt enfòmasyon nan e e komin Gonayiv. Eskize m wi.
Pandan eskize m anvan n antre nan lòt enfòmasyon. Jimmy tande. Depi 2024, mwen kwè nan depi 2025, men an 2024 ou 2025, gang pran Mibalè, mwen kwè 2025. E jiska nou, jiska nou nan pale a Jimmy, pa janm gen yon vrè operasyon k mennen pou dechouke gang nan nan depatman Sant lan. Mezanmi, timoun yo wè se kòb k ap fèt ant polisye avèk gang Nou antann nou, menm jan sa te konn fèt nan Vèrèt, kote nèg ap fè pòs peyaj li, ebyen lè gang nan la li bon pou li. Popilasyon l wè l ap soufri, li pa ka al nan jaden l, li pa ka al nan aktivite l, li wè ebyen lekòl fèmen la, lekòl pral reouvri ankò dimi, li wè ebyen polis ap trete lang avèk gang nan, lematen yo poko ap se kout bal, lannwit yo se bon zanmi, Ala popilasyon yo menm, yo pran lari yo mande lapè yo menm. Mesye yo mande lapè sou fè yon mal. Ti mesye ap sibi yo pat nan gè mezanmi. Yo pat nan gè lapolis ki la pou sekirize yo, lapolis pa vle mennen dè operasyon, lapolis pa vle chase enben gang nan. Enben yo menm yo di yo menm yo bezwen lapè. Mesye yo mande lapè sou fè ki nòmal ti mi. Bon konya ou wè lapolis parèt, olye lapolis enben pran revandikasyon yo a, enben li al travay sou yo pou wè kòman y a chase gang nan, lapolis enben ba yo gaz lakrimojèn. Men pa janm gen gaz lakrimojèn pou bandi. Pa janm gen gaz lakrimojèn lè lapolis ap mennen operasyon. Pazanm gen gaz lakrimojèn, lè la polis enben BNH ki gen gang. Lè on bandi pran kay on on ma on dyaspora, olye yo itilize lakrimojèn, gaz lakrimojèn di mi, pou yo met bandi a deyò, yo pito vin ak lodè yo kraze kay kay kay dyaspora. Sa di men gen gaz lakrimojèn pou etidyan, gen gaz lakrimojèn pou ansanm de senp sitwayen ki di apre 1 an edmi yo pa kapab ankò viv nan lari, viv nan kay moun, ni ap dòmi ala bèl etwal, ebyen yo mande lapè, yo vle tounen lakay yo. Ebyen kòm rekonpans, lapolis ankò yn fwa, lapolis ki te trè prezan jodi a Jimmy, swa nan Pòtoprens, swa nan Mibalè, pandan ke la nan Pòtoprens, wap gade pipip kap fè cho, Wap gade gang yo alèz men pa gen anyen ki panike yo menm depatman sant nan dimi ankò yn fwa lapolis ebyen ki demoutre li menm li gen pwoblèm avèk popilasyon an li anfas pèp la el pavle pèp la li menm sòti nan sal ye la dimi mwen bat wi e mpanse ke bon se sa popilasyon oblije mande.

Machan Desalin, ebyen nap diw ke bandi yo tèlman alèz Salomon, ebyen yo di fò yo bayo 50 mil goud, chak lekòl dwe bayo 50 mil goud, ebyen o nivo de Machan Desalin, ebyen nap diw ke se 50 mil goud teyoris Gran Grif yo ak kokorat san ras mande chak direktè lekòl nan vil Machan Desalin pou yo kapab òganize egzamen ofisyèl nan komin nan, yon komin ki li menm sanse. e lage 2 bra balanse ebyen nap di ke se gwoup ebyen e bandi yo ki yo menm ki ap fè la aktyalite ebyen o nivo de machan Desalin ebyen pandan ke nap rete toujou nan machan Desalin ebyen nap di ke yè te genyen e dwon ki te lage youn nan pi gwo pwoblèm nou genyen avèk task fòs la Ebyen lè yo lage drone nan ebyen ou pa tande okenn bandi men okontrè bandi yo pi alèz bandi yo se fèt yo fè ebyen lè yo lage drone yo ebyen anpil moun nan sitwayen yo mande avèk ebyen mesye ki responsab drone yo poukisa yo pa janm tande ke drone nan li menm li tonbe sou ebyen gwo chèf gang yo ki yo menm ki kontinye ap fè la pluie le beau temps o nivo de latibonit ebyen Salomon m panse ke ou tande Salomon bandi yo di fò chak lekòl bayo 50 mil goud pou egzamen leta, egzamen nevyèm ane avèk bakaloreya fèt nan komin Machan Desalin e Salomon.
Men sa pa sa pa etone pèsòn moun mande mande kòman egzamen fèt o nivo de Kafou kote kris la fèt e men lè yo gade yo wè kòman egzamen fèt Kafou mande kòman la egzamen fèt nan Bay Sen Mechan mande kòman egzamen fèt nan Kanaran Site Solèy Mande kòman egzamen fèt nan lòt baz Viv Ansanm yo. Sa vle di, Jimmy, la ankò yon fwa, ou wè kòman bandi alèz, lapolis di laplage dwe machan, epi menm machan sa ankò, bandi li menm ap taxe, enben, e, e, e pwofesè, direktè lekòl. Sa vle di, mwen m di ou, gon antant, mwen m pa vle wè sa, gen yon antant ant lapolis avèk gang nan Jimmy, e anba anba, mwen m wè nou pa konprann sa k ap fè a menm, gon antant Jimmy, Ant lapolis avèk gang nan, ebyen pèp la santi nou nan viktim, ebyen pa santi nou nan betiz, dwèn ap tonbe men ou tande yon longo kap bay bilat bon Jimmy mwen al pran yon bagay yè pradel map gade yon enfòmasyon m tande Tchad ap mennen operasyon FRG ap mennen operasyon nan Taba Oh mwen menm mwen fè yon bilan yo mete bilan deyò jimmy plizyè santèn e koktèl molotov sezi bon mezanmi ou tchad de jimmy m konnen menm moun yo arete a jimmy m pa ka di menm moun sa menm m gen dout sou yo bon ou konprann jimmy Pou yon fòs ki vin la, yo vle pou vin konbat bandi, on a pou se koktèl molotov kap fèt nan yon boutèy, bon lè w pran l la, bon nè a ka vin ekle l menm santan nan kò li. On a yo mande w pou antre nan fyèf bandi a, al atake bandi a, yo mande w pou mete bandi a an eta e an eta de nwi, on a ou konn sa w fè, on a ou vini konn a se boutèy, koktèl molotov wap ranmase. Konnya se sa yo voye nèg yo al fè. E pa sa yo mande nèg yo. Yo mande fòs represyon ki vin nan Jimmy. Paske nou tout masanble nan betiz. Alò nap di yo nan arete moun. Pa gen anyen se pa de kòm ale male kap pase nan zòn nan. Nou tou nou tou pran yo lè nou prale. Fò nou ba yon bilan. Konnya si yon mono vin antre nan baz gang nan. Mache materyèl nou. Atake gang nan. Konnya yo di yo o wi. Li pat fasil pou yo gang nan te tire sou yo nan rapò a. Ebyen yo tire sou ou, lè w te nan baz gang nan, ebyen mennen operasyon, epi zòn sa ou ou sezi koktèl molotov la, epi la ankò ou pa kite zòn sa, epi nou mennen operasyon, bon nou annik pase, n al ranmase boutèy koktèl molotov, e n al ranmase boutèy nou bay lapolis, epi nou pran de twa malere malerèz ki t ap pase nan wout la, epi nou arete yo. E pa menm radyo e bandi yo ye tou, epi y arete moun, epi yo fini. Mezanmi, an n sispann pase peyi a nan betiz. Ayiti paka rive nan nivo nou rive la. Nan nivo nap desann Ayiti a li pa bon. Li pa bon pou 2 vwayou, 2 kamoken vin nan Zimi pou yap fè peyi a sa. Kom kwa pou on nèg vin nan lap bay bilan, li dou konsa enben li ranmase koktèl molotov. Mwen panse Zimi se vreman malere, onkò yn fwa ou tande fòs la, li te rele fòs sipresyon dè gang. Fòs sipresyon dè gang la vle di fòs pou yo elimine gang. Rapid an sonje non li, yo di se fòs represyon dè gang. Epi premye jwen an la, y ap mennen operasyon nan vilaj, e yo soti nan bè yo di konsa, pou yo ta kapab afebli gang nan. Men fò e, se a Thierry ki t ap mennen operasyon pou l afebli gang nan, men pa pou l te elimine gang nan. Mesye, nou tout konprann jwèt mètdam nan k ap fèt la. Nou tout wè l gon relasyon ant gang yo, mèsenè, syad, lapolis, lame, popilasyon li menm li pou kont li aktyèlman la Jimmy.
Ebyen pandan ke nou ap pale w la ebyen nou konnen ke genyen Arab ebyen Jimmy Arab ki li menm nou konnen ke se youn nan moun youn nan militan ki li menm ki ap batay seryezman la E pou prezidan Jovenel Emmy kab jwenn jistis li, ebyen Arab soti yon lòt fwa ankò nan silans li e di me ann al fè moun yo tande reyaksyon Arab ki li menm ki t ap pale nan mikwo jounalis yo.
Ou konnen chak lendi gen Arab, Rosemond Jean, san konte plizyè lòt konfrè ebyen ki ap pale nan dosye ti kanè a sitou k ap mande pou jij la ebyen E mare mesye yo mare yo. An nou tande teks. Nèg tap menasel pou li tap kole zam bò koul pou te fèl siyen vye kontra jodia nou wè kap valide prezidan jovenel pat antre nan lojik sa yo jodia ok nou wèl apre lanmò jovenel se bilan ok nou wè premye dam nan sot bay yon bilan ok nap di chapo ba pou premye dam nan jodia.

Nou kwè nan Jezi Kris espirityèlman, nou kwè nan Jezi Kris fizikman, nou kwè nan sa kap fèt la Pou yo asasine Jovenel Moïse Se 5 an trafikan dògan kap fèt nan peyi a Se 5 an kidnapin kap fèt anndan peyi a Se 5 an yap dilapide lajan leta kès leta a Se 5 an yap zonbifye yon pèp Yo te di kou Jovenel ale tout bagay ap chanje Chèf gang André Michel te di sa. Don Kaka te di, Se dènyè 18 novanm 2020 pou Jovenel wè. Li pap gen yon lòt 18 novanm sou latè. Vrèman vre, l pa yon lòt 18 novanm. Jodi a la, tout sa k te di kou yo wè Jovenel fout nou kalòt, sa k te di ke Jovenel pa gen dwa, e sou pouvwa a pou Jovenel Moïse mouri. Jounalis ki t ap fè pwopagann Jovenel prale 2 pye devan sou pouvwa a an men lale 2 pye devan vreman vre jodi a kiyes ki nan soufrans se nou menm se pèp ayisyen an se moun anba tant yo yo pran yap zonbifye se moun anba tant yo yap itilize mal yap rich sou do moun anba tant yo yap rich yo peye vakabon mete moun yo deyò lakay yo boule kay yo boule tout sa yo posede touye yo. Aprè sa se menm yo menm ki mete moun yo anba tant pou yo rich sou do moun yo. Jodi a batay jistis Jovenel la se retire moun yo anba tant lan. Jistis Jovenel se mete stabilite nan peyi a. Jistis Jovenel ke nap mande a se malere malerèz ki paka evakye a okipasyon yo. Se pitit sòrèt la ki paka manje yon bout pen pa jou. Se jistis sa ke nap mande. Jodi a lè Jovenel te di ti rès la pou pèp la anben yo touye Jovenel pou yo ka anrichi tèt yo. Jodi a la nou. Nou wè ke lapolis nasyonal pa ka touche menm 250 dola ameriken pa mwa, tandike gon gwoup gang Erik Prince mete nan peyi a la k ap touche 30 mil, 40 mil dola ameriken sou do pèp la. Jodi a la genyen k ap touche 10 mil dola ameriken chak lo, gon sòm ke y ap touche, tandike polis nasyonal k ap.